te motive nan sans sa a pou ke yo kapab ebyen pote siveyans pa yo o nivo de kanal dirigasyon ki fèt nan rivyè masak la vwala e se konsa e nou menm sou bò pa nou nou la pou n kapab fè nou viv kòman sa li menm li ye medam mesye ebyen o nivo de priz kanal dirigasyon ki fèt nan rivyè masak la nan tèt kanal la nou wè gen yon bèl ti dekorasyon ki fèt la Jenn kalabre make l ansanm avèk nou e ki make Kapitala. Majoris ap yo toujou nan espas la ebyen e 50 50 vwala lapli pa lapli move tan pa move tan ajan bsap yo menm yo toujou la pou yo kapab ebyen pote siveyans pa yo ebyen sou kanal Bonjou bonswa tout moun sa pral depan de lè ke nou pral gade videyo sa ebyen maten an la e jenn kapab remake l avèk nou nou prezan presizeman nan tèt kanal digasyon ki fèt nan rivyè masak la anpil fwa nou toujou konnen gen moun ki ap pase sou rezo a pou ki kapab wè si yo kapab jwenn kèk imaj kèk video de kanal la kòman sa li menm li ye lè nou konnen nou nan mwa desanm fèt fen dane ebyen gen anpil anpil lapli kap tonbe e medam mesye alò gen anpil moun pase ki ap gen bezwen gen yon ide de kòman kanal la li menm li ye nan moman ke nap pale la ebyen la jan kapab remake depi nan antre sa. Nan tèt kanal la, nou wè gen yon bèl ti dekorasyon ki fèt la a. Jan n kapab remake l ansanm avèk nou e ki make KPK. Gwoup mesye yo ki sou kanal la te jije nesesè pou yo te kapab fè ti imaj sa a, remake KPK ki se kanal pap kanpe. Ebyen, depi nan tan kote ke kanal la li menm li t ap fè lapli e le bo tan, anpil moun t ap patisipe, t ap kontribye pou n te kapab reyisi kanal sila. Nou kapab remake ansanm avèk nou la a, li vrèman bèl, li vrèman fè espas la. e byen e bèl anpil alò e nou menm pandan ke nou tap nou pral eseye fè w viv kòman sa li menm li ye nan kanal dirigasyon ki fèt nan gen masak la e nap pwofite moutre w e byen e imaj sa a ki vrèman bèl bèl nan tèt kanal la kote ke ki make KPK medam mesye e byen e nap kontinye fè w viv kòman E kanal li menm li ye pou maten an la medam mesye ebyen e ajan bsap yo menm e menm lè bon tan move tan nou kapab remake yo toujou nan la vwala ajan bsap yo toujou nan espas la ebyen e e 50 50 vwala lapli pa lapli move tan pa move tan ajan bsap yo menm yo toujou la pou yo kapab ebyen pote siveyans pa yo ebyen sou kanal sa nap fè ou viv kòman sa li menm li ye medam mesye e sa se machin ajan bsap yo ki. Fenk parèt la malgre gen anpil labou nan espas la malgre gen anpil labou nan espas la men yo menm pa bò kote pa yo toujou motive nan sans sa pou ke yo kapab ebyen pote siveyans pa yo o nivo de kanal de irigasyon ki fèt nan Gè Masak la vwala e se konsa e nou menm sou bò pa nou nou la. Poun kapab fè nou viv kòman sa li menm li ye medam mesye ebyen o nivo de priz kanal dirasyon ki fèt nan rivyè masak la gen anpil moun ki toujou ap mande pou kòmandan kodio ebyen se kòmandan kodio ki fèk apèn rive la e nan espas la e jan n kapab konstate l ansanm avèk nou medam mesye la nou wè l ap salye lòt ajan yo vwala ebyen nou menm nou la nan lide poun kapab anfòm wi gad. Ki kapab fè nou viv kòman sa li menm li ye o nivo de priz kanal dirigasyon ki fèt nan rivyè masak la. Ebyen tou kout n ap eseye al moute nan tèt kanal la pou n kapab fè nou viv kòman sa li menm li ye medam mesye.

li ye nan moman la vire tounen dlo pa janm sispann ebyen ap desann nou kapab remake map mache sou bò gabyon sa la ebyen li vrèman gen anpil anpil ebyen e fimye nou kapab dil konsa anpil pay ki kole nan gabyon sa vle di ke dlo a li menm li moute rive jiske la dlo a li menm li moute rive jiske la li travèse e tèt e gabyon an medam mesye nou kapab wè jan ke li chita li moute tout pa dèyè do gabyon an. Li moute pa tout pa dèyè do Gabyon an. Ebyen, e la e nou kapab wè kòman sa li menm li ye. La se ajan Bsap yo menm ki toujou nan espas la e ki ap pote e siveyans pa yo. Ajan Bsap yo menm yo toujou nan espas la pou yo kapab pote e siveyans pa yo e nenpòt jan sa ka ye. Lapli e pa lapli, solèy pa solèy. Ebe yo menm yo toujou rete solidè nan sans sa a pou yo kapab pote siveyans o nivo de priz kanal dirigasyon ki fèt nan rivyè masak la medam mesye ebe nou menm nou la pou n kapab fè nou viv kòman sa li menm li ye paske nou konnen e gen ladyaspora ebyen kite ebyen bay tout avwa yo ebyen e pou kontribisyon e kanal sa a pou n kapab reyalize kanal sa a. E nou konnen y ap toujou anvi, bezwen viv kèk ti imaj ebyen de kanal dirigasyon ki fèt nan rivyè Masak la. Alòs sa k fè ke nou te jije li nesesè pou nou te kapab pote ti videyo sa pou nou matè la. Ebyen yonn nan fason ke ou kapab e ankouraje nou se lè ke ou like, ou kòmante, ou abòne, ou pataje. Sa vrèman fè nou plezi, sa vrèman ebyen enpresyone nou, sa demontre ke ou apresye travay ke nou menm nou ap fè a. E sa bay nou plis fòs, plis kouraj pou n kapab ebyen pote jan de imaj sila yo pou nou medam mesye. Ebyen nou menm nou la n ap fè nou viv kòman e sa li menm li ye o nivo de priz kanal dirasyon ki fèt nan rivyè masak la medam mesye. Vwala. La jan ke nou wè l la, jan ke m ap di l ansanm avèk nou la, ebyen se ti imaj sa li vrèman bèl, ti imaj sa vrèman bèl ki se KPK avèk wòch ke mesye yo fè li, nou kapab konstate sa se K, sa se P a, epi sa se lòt K a ki sinifi KPK.

Ap fè nou viv kòman sa li menm ye ajan bsap yo nou wè ki la yo prezan ebyen yo pa chome yo pa pran poz ditou yo toujou la menm lè yo se chita oubyen se kouche men yo toujou la nan espas la yo toujou la nan espas la nou ka remake prezans kòmandan Kodio epi kòmandan Mena e nou kapab di ki se chèf de pòs. Ebyen nan espas la, nou kapab konstate la avèk nou medam mesye, ebyen e ajan bsap yo, yo toujou toujou nan espas la.